Koman w ye vin m pale avè w. M gen yon anbasadè ki zanmi m maten an li voye yon bagay banm epi m ap tande bagay la m di eh banm vin pale a pèp mwen konsènan sa e banm modifye l banm ajoute. Pi gwo erè yon gason ka fè nan vi l m ap tou mete pou yon fanm tou ka fè nan vi l se ke de grefye vi l sou mennaj li ou sinon sou mari l. Le plus souvent nan frenkante ou rankontre avèk fanm nan, fanm nan vle fè tout bagay avè w. Li vle gade yon fim avè w. Fanm nan prale nan sinema, li vle pase tout tan l avè w. Ou konn sa l ap fè? L ap fè w bliye tout zanmi w, tout fanmi w e pou w konsantre sou li. Lè w fin rantre nan vayb negatif li a, ou bliye pwojè w, ou bliye siksè w te gen pou w fè a, ou bliye machin ou te dwe achte a, ou bliye ou te vle rich nan fanmi w, Epi l pral di ke, Hey! Nèg m te rankontre a, fanm ke m te konnen e pa li. Sa vle di ou antre nan jwèt li a. Pa bliye, nan relasyon, toujou mete nou, we, devan, men pa bliye I, you, pa bliye je a. Pa bliye tèt ou, pa bliye ke avan ou te rankontre avèk fi sa, avan ou te rankontre avèk nèg sa, ou te gen fanmi ki renmen ou. Ou te gen zanmi ki renmen ou. Sa vle di ki sa? Ou te gen pwojè pa ou te vle fè tou. Pa fè erè sa ditou. Pa bliye tèt ou. Gen anpil fi, lè nèg lan kite l, li fè depresyon, li menm swiside tèt li, li tiye tèt li. Gen anpil nèg ki fè menm bagay la ou konn poukisa? Se paske tout vi l te tourne otou de nèg sa. Li gen nèg k ap kriye cheri m pa wè vi m san ou se nòmal. Paske li fè w rantre nan vi negatif li a, li fè w antre nan sèko pa l la, li te fè w bliye zanmi w, li fè w bliye fanmi w, li fè w bliye pwojè l. E menm jan se yon bagay ki senp. Si w gen yon sèl bank akawont, epi yo ta jle l, ou sinon yo friz li, jan yo di an anglè a, ou sinon l pa gen kòb sou li ankò, w ap kriye, w ap di, sa w pral fè? Men si w gen de, twa bank akawont, si yonn pa mache, w ap itilize lòt la, enben se menm jan tou, nan relasyon w ye a, nèg sa a ki pran w, ki prije w konsa a, li fè w depann de li. Poukisa lè w bezwen 20 dola se li w ap mande l? Poukisa l pa ba w ou menm mwayen pou w fè lajan? Poukisa li ap envesti sou ou, li pa ap envesti nan ou. Li vle si w kite l pou ou pèdi biznis lan, si w kite l pou w pa ka manje pou w ap plenyen. Guys, pa bliye ke ou gen yon vi sosyal tou. Ou menm ki ap gade m nan. Pa bliye lè w nan relasyon, se vre fò w pase tan a mennaj la, a mari, a madanm nan. Men pa bliye tèt ou. Avan w te konnen nou te gen zanmi, gen yon ti bagay ok ou renmen, li pa renmen. Ou ka sòti al nan sinema pou kò w tou. M swete nou konprann sa. Pa bliye w te gen pwojè. Pa bliye. Li rantre w nan vi l e yon fason lè li menm li ale. Lè fanm sa kite w, se nòmal li pati ak tout vi w paske ou te depann de li. Lè nèg sa kite w, se nòmal pou l pati ak tout vi w paske tout vi w te tounen otou de li menm. Nèg ki avè w la la kounya. Fanm sa ki avè w la la kounya. Eske si l ale. ou pap fè depresyon, si l ale ou pap tiye tèt ou, enben sa pou w fè kòmanse reyalize kounye a, poukisa tout bagay nèt se nou 2 ak pou w fè, nan ou ka nan yon relasyon epi wap fè pati pa w m fè pati pa m, ou ka nan yon koup jodi an ou deside sòti ou wè misye ap mande l kote l ale, seul Dieu est les imbeciles qui ne changent pas, si w pa Bondye ou pa enbesil, chanje, si w te renmen ti motivasyon sa, pataje l voye ba yon moun, pa bliye Pa depann vi w, pa grefye vi w, pa grefye siksè w, pa envesti tout sa w genyen nan moun sa a. Bon, si l ale avèk yo, w ap vin tonbe debra balanse, ou pral fè depresyon, epi ki sa w pral fè ankò? Ou pral bezwen tiye tèt ou. Men si w se ou te envesti yon senkant pousan, lè senkant pousan ale, ou ret yon senkant pousan. Si w te envesti yon swasannzi pousan, lè li ale, ou gen yon trant pousan. Ou pa ka gen tout ou menm nèt depann de fanm sa a, menn. Waw tout sa wap fè depann de Marie sa yon pwoblèm fok ap pran desizyon pou kont ou ou paka depi tcheri depi ou pa la m pa manje m pa bwè non zanmi avanl ou te gen yon lòt vi non pam se Jérôme J Bens Boss Bens modèl jenès la.